N ap prezante nou lòt fwa ankò, nou menm nou se Marc Joseph. E se yon plèzi pou nou pou nou avèk nou yon lòt fwa ankò. E nou di nou tout moun ki ta renmen konnen, ki ta renmen sa n ap fè a pou l ap viv de sa n ap fè a, ebyen yon sèl bagay pou fè. Se chèche mwayen antre nan fanmi an. Pou w antre nan fanmi an, li fasil. Se senpman w ap gen pou abòne. Epi lè w fin abòne, mete l sou, peze ti klòch la, mete l sou tout. Ok? Nenpòt lè nou poste yon videyo, lè a, ou menm w ap gen chans pou w viv videyo sa a, pou w wè l. Nou t ap pale de istwa nou. Ki se istwa pa m. Istwa pam ki se yon istwa yon reyalite ou menm nan istwa pam ou pral jwenn istwa paw ladan l. Pou nou kontinye pou nou fè swit nou te di ke okòmansman lè 2 moun sa yo te kontre yo te fè yon premye pitit gason ebyen yo kontinye ap viv yon vi pezib yo kontinye ap viv ansanm. E vwala, se konsa, yo te vin pote yon lòt bebe ankò ki t ap vin pran nesans. Nan nesans sa a lòt bebe a t ap vin pran, li t ap pote yon bèl pitit fi pou mete nan monn sa a. Se yon istwa ki se istwa vrè. Men ou menm ki pral viv istwa sa a. Se kòman ou pral reyaji ou menm lè ou pral konnen tout bagay sa yo? Ebyen, ou pral wè kòman yon fanmi vin elaji, kòman fanmi sa a li vin yon gran fanmi, kòman fanmi sa a li menm li son fanmi tout moun ap pale de li. Ou gen dwa pa gen yon milyon dola, ou gen dwa pa posede latè men. epi moun ap pale byen de ou. M pa konnen ou menm, èske ou panse lajan ka fè bonè w? Non. M panse ke ou menm ki pral sou video sa, nou pati pou dezyèm pitit la. Ebyen dezyèm pitit la pran nesans, ou pral repousuiv avèk nou lè nou rive pou twazyèm pitit la. E tout pitit sa yo ou pral wè pitit sa yo ki fwi pitit sa yo menm yo pote e kòman pitit sa yo menm yo vin fè fanmi an vin elaji si sa enterese w sa w gen pou fè la kounye a se fè sike videyo nou an pral lage a ba l yon like pataje l pou w al konn tout sa k ap pase sou chanèl la. Ta renmen konnen pa vre? Ebyen si w bezwen konnen, se rete pou w rete pre wi. Se rete pre, pa kouri lwen. Videyo a tonbe, se fè si ke ou pran ti pa w la epi w di nou sa k pase, ou pataje l avèk yon lòt moun. Otomatikman ou pataje l avèk yon lòt moun e nou fè travay la fè konsa. Lè moun sa li menm li fin gade l, li ok, lap di waw, istwa sa sanble avèk istwa pa m nan. Ske nou chak gon istwa? Li sanble avèm nan. Yo sanble, men yo pa menm paske lavi nou chak pa gen menm direksyon. Gen bagay ki ka rive w nan vi a ki sanble avèk sa ki te rive Ti Jak la, men yo pa menm bagay. An nou swiv istwa yo. N ap vini pou twazyèm pitit la ou gen pou wè katriyèm pitit la, e alafen, ou pral konnen dènye pitit sa a se li menm k ap prezante w tout sa ou wè, ou pral gade yo, e kòman dènye pitit sa a li menm li fè antre nan mond sa a. Hum! Pral gen pawòl wi, m pa konn si nou konprann, ou menm ki pral swiv. Rete sou chanèl la, pataje videyo a, ba l yon like, Epi repibliye l pou nou. Epi konsa, w ap ede plis moun konnen kòman yo ka mennen vi yo lè yo kòmanse epi kòman yo ka reyisi nan vi yo. Nou la pou nou pote konsèy pou ou. Rete fokis epi n ap avanse. N ap wè sou yon lòt solèy ankò. Ke Bondye beni w!